Salut salut mes amours kòman nou ye nou konnen l deja non pa nou se Mister Binchy Piro ki ankò yon fwa lakay ou ou gen lontan ou pa tande nou se vre m konnen w ap soufri men se pa fòt nou nou pat pote nou twò byen men nou ka di benize Ebenezer jiskisi Letènèl nou a sekou Letènèl nou a fè gras. E nou tyen a remèsye tout nouvo abòne nou yo e ou menm kap gade nou pou la premyè fwa ki poko abòne a chanèl nou an nap ankouraje w fè sa kòm ou konnen chanèl sa li pa an sèlman yon chanèl ki pale sur la famille men li pale osi sur la vie spirituelle ok nou bay des conseils médicaux sa vle di gen bagay kap travèse nan kò w gen bagay ke nou ka ba w konsèy nou ka ba w advice nou sou li. Men vrèman bu chanèl sa se pou nou pale sitou su la fami e le fwaye sitou nou konnen fwaye yo de no jou fwaye yo an dezòd ok sijè nou ke nou gen avè w pou jodi an kòm ou gentan wè l deja nan deskripsyon an li di eske ou oblije ap soufri pou yon nèg ki pa merite w ok kilè w ap sispann soufri nan yon relasyon ke mari an oubyen moun ke wap viv avèl la pa merite ou sispann mes amours wap reyalize gen yon seri de jèn fi ok ki nan yon relasyon kap monte yo kalvè. Ok se pou ou jodi a mesaj sa se pou ou map ankouraje ou pran tout tan ou pote atansyon avèk mesaj sa nou pap two long ok men nap ankouraje ou tande sa nou pral di w la sispann kriye nan yon relasyon ki pa merite ou. Lè ou se fi ou nan yon relasyon ke kote wap monte yon kalvè ok kote mari an pa respekte ou kote ou pa gen valè kote tout la jounen dlo nan zye ou se kòmsi m ta di ou ou vin tounen yon granmoun san ou poko jèn tankou granmoun lontan yo konn di ou vye. Ok ou gentan vyeyi avan ke ou menm ou jèn sa vle di se paske ou lese anpòte avèk pwoblèm kap twomatize nan fwaye a nou konnen ke jeneralman gen anpil fi ki pa renmen ap soufri nan fwaye nou konnen ke nou pa kapab paske kè nou piti tankou jan yo di an dèfwa nan fwaye yo nou konn ap soufri de fason ke mari nou ap konpòte swa avèk yon lòt fi ke li pran sou nou ke nou pat swete, swa ke li lap denigre nou, swa ke nou pa santi ke gen lanmou ankò, mesye a pa gadew pou anyen e ou menm tou ou santi ke ou pap viv. Lè ou nan relasyon parèy, ou pa ka ap kriye, ou pa ka ap kriye. Gen de gason ki nan viw li pa meritew. Gen de moun ki nan viw li pa meritew. Kilè ou pral reyalize ke moun ki nan viw lan li pa meritew? Ok kilè ou pral reyalize sa moun ki nan viw lan ke li pa meritew laisse moi te dire ok si ou menm ou poko ka pran konprann valè tèt ou moun ki avèw la li pap janm konn valèw se moun ki konn valè vrè valè yon valè kap mete valè a an evidans ok moun ki nan viw lan se paskel pa konn valèw li pa konn sa ou vo wap reyalize gen moun se lèw soti nan vil ou Li pral wè enpòtans ke w te genyen nan vi l. Li pral wè ke enpòtans ke w te genyen nan relasyon w. Sispann kriye pou yon moun ki pa merite w. Ok? Ou vin, ou fè kò w kòm si nèg lan l ap pase, l ap fè yon seri de bagay ki pa fè w plezi. Ou pa ka ap kriye. Why w ap kriye? Why w ap kriye? Lavi pa fini. Ok lavi pa fini dèfwa nou di ke paske nou gen 3 pitit 4 pitit m pap ankouraje divòs se pa plas mwen ok men gen de sitiyasyon wap viv avèk yon gason li pa bezwen w ankò gen de sitiyasyon wap viv avèk yon fi nan yon fwaye li pa bezwen w ankò. Si wap viv nan yon fwaye tout lajounen se dlo nan zye w, kè w pa janm kontan, ou avèk yon mari kap fè w pase mizè, kap denigre w, ou pa gen valè lè w pale, li tou prèt ap bat ou pou yon pa mande Bondye se yon lòt fi ke l genyen, lap denigre w an prezans fi sa, plas ou pa la. Ou bezwen konn gou bonè. Men kòman ou pral konn gou bonè si w pa kite moun ki nan vi w lan ale? Dèfwa moun ki nan vi w la li pa konn valè w. Se pou l ale pou yon lòt ki konn valè w ka vini. Dèfwa nou panse paske nou gen 3 pitit, 2 pitit, nou pa ka kite yon moun nan yon relasyon, nou pa ka abandone yon relasyon. Wi ou ka kite relasyon si l pa bon pou ou. Si vi w an je ou ka kite l. Ou pa blije rete nan yon relasyon kote nèg la ap fè w monte yon kalvè, ou tounen yon granmoun, tete w lage, ou poko jèn ou vye, non! Yon fi li aple poul erez nan relasyon l, ou paka nan yon relasyon tout la jounen dlo nan zye w, ou paka nan yon relasyon tout la jounen wap kriye, ou pa konn sak rele gou lanmou, ou nan ka la mesye a pa baw regle anyen pou li, ou pa sonje depi kilè mesye a di ke l anvi w, ou pa sonje depi kilè mesye a di w cheri je t'aime ok. Wap manjel se pa manje a paka desann nan gòj ou paske pa gen lapè. Depi w nan yon relasyon pa gen lapè, ou pap janm ka gwosi, kè w pap janm kontan. Kòman kò w pral fè rejwi pandan se tan ke kè w pa kontan. Depi kè w pa kontan, kò a fizikman li dekonekte. Paske lespri w pa anpè, kè w pa kontan. Ou pa oblije rete nan yon relasyon kote nèg la ap fè w moute. non le ciel wap kriye tout la jounen oh m gen trop pitit si m kite a nèg sa koman m pral fè vi m koman non fò l ale ou pa wè l pa konn valè w ou pa wè ke l pa bon regle anyen pou li li pa bezwen w ankò swaf li pase den pandan se tan wap ret soufri nan relasyon ou pa konn konbyen milyon moun ki ta renmen genyen w nan vi w. Ok gen moun ki ta renmen genyenw nan vil gen moun ki ta renmen ki pa konn sal ta bay poul ta posedew defwa gen yon pakèt moun se nan bra yon lòt moun li pral konn vrè valèw lèl wè tout bon w ale lèl wè ke jan lòt la ap kontan ap konpòtew jan lòt la ap tretew li pral di kèt gad sak pase gad jan kijan entèl ye se poul regrèt pa janm bat ou menm pou regrèt se lik pou regrèt ou paske ou konn sa w vo ou konnen ke ou te renmenl ou konn tout sak te ke ou te konn ofril. Ou konnen jan w te sansib pou li, jan w te renmen l, jan w te care pou li. Men li menm li pa care de ou, li pa ba w regle anyen pou li. Sispann rete soufri nan yon relasyon ki pa merite w, moun nan pa merite w, kite l ale. Si l pa ale, ou pa janm konnen, petèt dèfwa w ap rete soufri nan relasyon epi gen yon moun Ki Bondye a ki sou wout ou. E ki se tann la pandan tann ou ouvè bouch ou pou di ke mwen vle. E pi ou pou moun sa fò konn sa k rele gou lanmou. Ou pa konn ou konn nan yon premye relasyon ou wè ke jan nèg la te konn maltrete ou, jan nèg la te konn ap fè ou pase mizè ou byen jan fi an ou menm gason te konn ap fè ou pase mizè. E pi tou kou jwenn yon lòt moun, kou jwenn yon lòt moun k ap pran swen ou, ou di waw, ou wè se kounye ou konn sa k rele lanmou. Ou wè se konn kounya ou konn sak rele je t'aime, ou wè se kounya ou konn sak rele afeksyon, ou wè se kounya ou konn sak rele moun ki care, kòmsi sousyeu. Moun ou avèl la menm si ou grangou se pa pou li. Li kite w a pitit la nan kay la, l vire do l, li fè jounen deyò, l ap banboche a lòt fi, epi ou menm ou kouche sou po vant ou. Timoun yo ap kriye nan kò w. Se pou mete fanm sou ou. Lavi pa fini. Si se moun nan ki pa bon pou ou pou retire nan vi w, ou retire l nan vi w. Ou bay tèt ou oryantasyon. Ou gen 2 pitit, ou gen 3 pitit, ou met fanm sou ou jere pitit ou. Apre sa ou mande Bondye direksyon. Bondye ap voye yon moun sou ou tou. Bondye ap ba w lapè. Bondye se moun ki bay lapè. Pa gen moun ki ka ba w lapè ke Bondye. Ok Si w santi ke relasyon pa bon pou ou, pa di paske m gen 8 pitit, m gen 3 pitit, m gen 10 pitit. Non, Bondye ap montre w kòman pou w viv avè yo. Ou pa oblije rete nan relasyon pou w ap mouri, pou w ap soufri, pou w ap pase mizè. Depi w ap pase mizè nan yon relasyon, w ap fini, w ap mouri kite yo. Jan w wè, malgre ou pè kite timoun yo, ou pè kite mari an, ok, ou di kèt m pa santi m ka kite relasyon poutèt timoun yo, aw ke si w mouri, tout moun ap viv. Mari a pral pran lòt fanm, timoun yo ap viv, lavi kontini. Lè sa ou mouri pou de tou zye ou. Ok, wap mouri pou de tou zye ou. Medam, m konnen nou pase mizè nan relasyon. Men gen de fwa tou nou menm se pou nou kale zye nou. Depi ou nan relasyon ou wè nèg la kòmanse lap domine ou. Ou santi ke ou pa alèz nan relasyon ankò. Nèg la ap maltrete ou tout lajounen wap kriye dlo pa janm seche nan zye ou. Dlo sèvi nouriti ou tèlman ou kriye. Ou tounen yon vye granmoun pa fòs kitel ale. Lavi a bèl. Pa gen anyen ki ka ranplase lavi, ou sipoze toujou ap souri, Bondye ka ap fè w jwenn souri w ankò, men se pou w kite sak nan vi w la ale, si l pa ale kòman w pral fè jwenn bonè a, dèfwa nou bezwen erez men sak nan vi nou an nou pa vle kite l ale, nou pa vle lage l, moun ki renmen w lan m di w sa deja li pap fè w soufri, li pap fè w pase mizè, sispann ret soufri nan yon relasyon ki pa merite w, ou vo plis ke sa. Pandan se tan lap fè w trète, lap pase w mizè a, ou gen dwa yon poubèl pou li ekskize m, ou son fatra pou li ekskize m pou ekspresyon an, epi nan zye yon lòt ou son ò, ou son dyaman ok, moun nan pa konn sal ta bay poul genyen w, oubyen lè w vini moun nan wè ke ou vin twò ta nan vil, li di waw kote w te ye cheri pandan tout tan sa, si m te gentan gen w avan sa, lavi m te ka diferan. Dèfwa se nou menm ki rann ke nou ap soufri nan relasyon paske nou rete antere nan relasyon nou pa vle gen moun ki vin nan vi w se bul sa se pou l detwi w fò w kale zye w fò w kale zye w m rayi w wè fanm kap kriye kap soufri nan relasyon kòmsi mari yo gen nan vi w a se se bondye yo non li pa bondye w si li pa bezwen w ankò ou mèt fè sa w vle li pap janm ka renmen w. Vrè lanmou an, li pa nan pas, li pa nan dimil pawòl, ou pa nan pase mizè, depi nèg la renmen w, lap konprann ou, li pap fè w soufri, dayè moun ki renmen w lan li pa fè w soufri, li fè ansòt ke tout bagay ale byen, li fè ansòt ke wap viv byen, ou pap soufri, li lap trete w byen, lap trete w tankou yon rèn, yon vrè moun ki konn valè yon fanm, lap trete w tankou yon rèn, li konnen ke ou se tout vi l, lap konn tout sa poul fè poul rann ou ere, li pap mete, li pap mete dlo nan zye w, kòman w pou renmen yon moun pou gade pou wap gade l kap kriye, Kòman w santi w? Pa gen lanmou. Depi w nan relasyon dlo ap koule nan je w toutan, vyann sou w fini, ou tounen yon vye granmoun, timoun yo nan men w, mesye a pa ba w regle anyen avè yo, se pou w kale je w, ouvè je w, ou gentan gen timoun yo deja, mete fanm sou ou pou w bay timoun yo edikasyon, pou w fè vi timoun yo epi pou w avanse. Epi w ap rete konsa, vrè moun ki bezwen w lan l ap vin nan vi w, l ap fè tout sa k posib pou l posede w. Lap bay tout li menm poul posede w sispann soufri nan yon relasyon ki pa merite w ou vo plis ke sa si w pa konn vrè valè w pa gen moun kap konn valè w se vrè valè yon valè pou konn valè yon valè moun ki nan vi w la si l pa konn valè yon valè l pap janm ba w valè m swete ti video sa li te itil si w te renvin video sa map ankouraje w abòne pataje l nou soufri twòp nan relasyon medam. Nou soufri trop. Se te zanmi nou Erbin, m swete ke nou te renmen ti video sa. Pa bliye banm yon like, epi abone si w poko fè sa, ou pap regrèt. M swete nou bon dimanch, ke Bondye avèk nou. Mwen renmen nou anpil. Babay mes amours. Slay!